Piga ti gason koze non. E ou menm, piko to chita la, piko rele ti fi tou non. A cheri ou konnen se ou sèlman m genyen. E ou konnen m pa bay oken lòt moun enpòtans ke ou. Ou sur?
Cheri, m pa t ka ba w manti. Ebyen ok cheri, pa gen pwoblèm. Men, ebyen an, ou pral lopital la, fò w pridan wi. Ou menm tou pridan.
M ap pridan cheri.
M ap rive lakay zanmi m nan anba la. Dako? Ok, pa gen pwoblèm. Dako cheri.

Wi cheri ki bò ye la? Ah m fèk avèk mennaj mwen an la m sot dil konsa m pral lopital jis pou m ka rankontre ansanm avè w Ah ou pa lwen lakay la Ebyen m pi ba lakay la map tann ou wi Ebyen ok cheri pa gen pwoblèm.
Woy Jezi kote ou pral la. Lakay ou a m ta prale kolòn. Ann pale ann pale m prese. Ah monchè bonbon ou konnen se kolòn mwen ou ye ou konnen m pap fè yon jou san m pa wè w menn. Humm sak regle menn.
Monchè ou konnen nou la nou la nap swiv menn. Monchè m ta pral lakay ou a la pou m al envite w nan yon krèy menn. Evre? Ou gen madanm vre? Ah monchè ki bagay madanm wap pale la menn. Ou pa konnen chak fanm ou kontre nan vi sa baz se yon lòt peyi ou konnen. Hi food Neni. Monchè men ey ey ou wè la. Jan madanm ou anfòm baz ou pral nan kay. Kay anfòm sa wap pale la baz. Bat pou madanm ou pa konnen papa. Non monchè li pap konnen li pap konnen monchè yow m sot rankontre l la talè a la li pral lopital pandan l m pa konnen chak jou yon sèl lopital chak jou lopital lopital nan zòrèy mwen. Li di m li pral lopital epi m di m ap tcheke zanmi m nan anba men l pa konn kisa m pral regle non ou wè la m vin pran randevou ansanm avè w la fòk nou al nan krèy la pita min. Oh epi m pap ka ale la non kote yon moun prale anba a la wi min. Han ou pral kote yon moun? Wi min kounn kounya la m kòm lòt zanmi lòt nèg yo anba al kote yo mwen map gentan vini. Enben ok pa gen pwoblèm frè frè. Enben n ap ale frè. Wi n ap pale min m ap tcheke w m ap tcheke w. Enben ok. One love original.
Yeah.
Yes. Kèt. M pa anvi tcheke nèg yo ankò non. Si Ronaldji di m l al chèche yon bagay, mwen menm tou kite m ap gentan al regle yon lòt bagay. Kite m al jere yon lòt bagay mwen menm.
Epa tat ou metem kanpe ap tann ou kibo te ye la. Epa epa nèg wam kote anba la. Ou pran sa marozo a. Oh li kenbe bagay m dil kote yon moun map vin la. E lopital m oblije dil m prale wi poum ka kontre ansanm avèw kòman ou ye menm cheri. Ou konnen nan bay manti sa pa bon pou ou tou. Men ou konnen m renmen w tou cheri.
Ou m konnen ke ou renmen m. Sa vle di epa bay manti a ki enpòtan. Paske ou gentan konnen e nan baz li prale. Talè al sot kwaze avèm lap dim janl renmen m. Se
Sam e vire mwen vire mwen ooh Sam li gade epi wè mawozo ap genlè panse li te ka jere w. Mefia
So m panse li te vrèman bizantin pou mwen dènyè fwa mwen te wèw sa te vrèman palpite m pase depi pou premye fwa ou te rive sou mwen ou te vrèman eklate m m pap di se yon kado non paske gen yon deja prezans ou nan vi m se yon m kapab di se yon benediksyon. Mwen ta renmen yon jou pou w pa janm ekate ekate m menm yon fra. Mwen anvi akwoche de ou rive menm kote lèzòm pat menm espere.
Sa m wè la a? E pa vre? E pa vre? Sa e pa mennaj Ronaldy a? Fanm alèkile pa bon vre mesye. Pou sakrifis m konnen Ronald G fè pou fanm sa a, pou se konsa l ap anbrase ansanm avèk yon nèg la, a bagay sa a fòk Ronald G ta konnen l. Non, ou wè avan tou, m pral fè l wè m wè l, m al bay Ronald G nouvèl la. Woy! Epa vre! Men sa! Sa m wè la a? Yo, abit yo two abitye a moun menn. Epa vre! Pou kò w. An pou je Ronald G fè sakrifis pou ou, les la se li minm, gref la se li minm kounya la, an w ap twope ansanm avèk misye? Poukisa w oblije ap pale anpil konsa? Oh, poukisa m ap twope ansanm avèk misye? W ap twope, se djòb sa a li ban m fè, m pral fout di l sa! Ou konn misye?
Manke pale, yon moun fou wi, jan w wè l la, mache fè tripotay nan zòn nan, sèlman sa l fè.